Hein Genlè gon nouvo mennaj depi lèl vin la al nan telefòn m pa konn si e brodkas lap fè depi wè tèt li nan telefòn konsa nouvo mennaj li gen an nou eseye Edna la Edna kòman nou ye Anfòm bon e èske ou resevwa Edna 5 sur 5 la e Widma èske ou resevwa epi kite m di nou nou menm ki anba live lan la E si nou resevwa manbo an dim nou resevwa manbo an on on on on gwo manbo nan on ti kal kò dosye sent izidò a dosye ti dezòd la e gwo koze ti dezòd di lap remèt mwen 400 dola li pa gen dwa pran 400 dola a nan men nou pandan mamàn gentan pral mennen ti dezòd la dezòd vre mesye di nou non edna kòman jou yo te ye kòman sa ye kòman eta sante a ye kounye a. Bonswa tout bagay ta fèm pou mwen e pou nou e m deja di tout moun bonswa Koman nou ye m espere ke nou nan fòm nan non Bondye a lwa yo. Ok e premye vandredi an di nou kisa w te renmen e kisa w pat renmen kisa w ta renmen vrèman nou ajoute kisa w ta renmen ke nou retire paske w konnen gen yon premye lanse ki fèt deja vandredi se pral dezyèm lanse an kisa w te renmen kisa w pat renmen e vandredi pase. Vandredi pase a mwen menm m te vrèman alèz m te nan po m m te renmen sa tout aktivite yo e sèlman sa m pat fin twò renmen, m te gentan pale sou li deja, se paske final la gen plizyè moun kap dim yo pat wè l malgre m te gen lòt moun ki te fè yon ti bout videyo pou mwen. Ki te mete fè nou sou silans.
E m satisfè avè l. Bon bagay, ou rive satisfè. Bon, e se pat fòt non paske ou konnen e te gen lapui e aparèy yo yo trè sansib, aparèy yo yo vrèman parèt trè danjre lòske gen dlo,

Te pase trè byen. Ok.
Mwen menm mwen ta panse. Menm papa m tou, se te lakay mwen, moun ki pa pre m yo, e zanmi, tout moun ki t ap suiv, se felisitasyon. Se felisitasyon.
Kounye a, nou ap antre dwat o bi, nou prale dirèkteman kote nou dwe ale a. Vandredi, se ap 18. Se ap dezyèm sòti Balanse Gede a. Kòman preparasyon yo ye? Di nou kisa nou pa t jwenn n ap jwenn. Di nou kisa nou pa t espere jwenn tou nou ta sipoze jwenn. Efektivman, premye vandredi a nou pa t jwenn twonpèt. Ok. Kòm yon yon anbyans. Demen vandredi a n ap pwofite jwenn li. E gen kèk ti bagay nan bwason alkolize nou pa t jwenn, n ap prefere jwenn li. E m panse ke plis motiv, motivasyon pou dezyèm vandredi sa. Plis motivasyon pou dezyèm vandredi an. Nou te remake. yon bagay, bon, e nou tout ekip lan te fè remak sa, e nou resanti e sou vant fwa lòske espri yo ap vini, moun yo on jan pa vle bay posiblite pou e kameramann yo viv espri yo. Ki dispozisyon ki pran pou sa dezyèm lanse a? Dezyèm lanse a m panse ke se sa pral de sa pral sa pral avèk akò depi avan m kòmanse m ap tou di moun yo sa se paske w konnen pèp ayisyen depi yo wè espri yo toujou vle pi prè. Sa k fè nou ka pa t jwenn libète. Men m ap pale sou sa, m panse tout bagay ap rezoud. Bon bagay, mèsi anpil Manbo Edna. E se toujou menm lè an, toujou menm espas lan? Wi. Ok. E se vrèman Chavann, kay Anperè Mira, pa vre? Wi. Kay Anperè Mira, men se bò kot kay Anperè Liknè e sou wout Chavann nan. M panse vrèman e nou konnen aktivite an e nou konnen e chak vandredi e se on bagay konsa l ap ye. Vandredi 11 se te lanse an e vandredi 18 ki se demen an la se ap dezyèm lanse an. Kounya Edna, Premye novanb menm ou wè m sote twazyèm nan m tou ale nan katryèm vandredi an. Premye novanm kòman sa ap ye? Èske se menm fòma ke m te wè 2 premye vandredi yo, bon m pa ka di 2 premye vandredi yo, premye vandredi an, oubyen se ap yon bagay an plennè l ap ye premye novanm? Ba nou ti detay de premye novanm nan kòman sa ap ye? Premye novanm se yon bagay an plennè paske nan maten n ap fè seremoni e n ap bay kwi. Ok. Ki se aransèl, manje gede. Manje, kòm se manje kreyòl. Manje, vwala. Ok.
Apre sa, n ap bay pèp la manje pou l man, pou yo manje. Epi apre sa n ap fè seremoni. Talè, an n fè yon ti kanpe la.
Sa vle di ke nan maten, n ap bay moun yo aransèl, patat, yanm. Non, gede yo, gede yo. Gede yo? Ya. O, sa yo se pou gede yo, men se pa pou pèp la. Non, gede yo se aransèl. Ok, gede an, n ap fè boukannen pou gede yo. Wi. E jan moun yo konnen n isi, moun ki nan mistik, nou konnen boukannen an se bannann boukannen, patat boukannen, lam boukannen, tout sa ki gen ra a wè avèk viv se boukannen ya boukannen bon piman, bon aransèl pou gede yo. Kounya a, aprè n ap bay gran piblik lan manje. Wi. Ok, n ap bay gran piblik lan manje. Wi. Kounya a, se espas de twa zè de lapremidi, kòman sa ap ye? N ap gen seremoni kabrit yo. A di gen kabrit k ap tiye? Ok gen bèt kap tiye. Men nap dure tout nwit oubyen nap dure sèlman pandan jounen an? Efektivman m paka ba nou sèlman yon lè non pou nan apremidi paske konnen se anbyans li ye m ka di lap fini a tèl lè li pa fini vre paske pou manje pou toutan nap bay pèp la manje a manje seremoni a lè n fin bay pèp la manje nap fè seremoni epi apresa fò manje kabrit sa fòl kuit avèk diri lòt bagay ankò e apresa fòn rekòmanse nan regleman ankò apresa pou n bay gede yo manje. Ok sa vle di gede gede yo ap manje an 2 tan yap manje boukannen nan maten epi lè yo fin tiye kabrit fin byen preparel epi nou fin retire tout manje pou gede yo rès ki rete an nap bay pèp lan li tou paske nou konnen vrèman gede yo pap manje tout manje ki gen yo vre ou konprann epi an atandan aprè nou fin fè tout sa n gen pou n fè manje fin ekspoze yo fin frèt epi bagèt. Bon bagay, se pou premye novanb, pou tout moun ki ap fè preparasyon pou premye novanb fòk mwen di nou se ap yon bagay an plennè, se ap yon bagay a ni lotre parèy. Vandredi se dezyèm lanse Gede an. Bon e Edna gen Anperè m wè m pat wè ki ba nou non, èske ap gen yon ti update, gen moun nou pat wè n ap gen chans pou n wè? M panse vandredi an te gen yon. Te gen yon gwo enkonvenyan, te gen plizyè. Sou bò lakay pa m, te gen yon ougan ki te ap antere. E apre sa, te gen yon lòt aktivite m pa t ka jwenn. Men m panse pou demen vandredi a, m jwenn plis motivasyon, m jwenn plis moun. E menm nan regleman yo tou nou t ap kouri. M panse ke n ap kòmanse yon lè bò onzè pi bonè pou n gen lòt espri. E pa sèlman Gedeona pwen, n ap wè lòt espri ki ap la avè n. Yeah, m ta pral di w sa, paske mwen remake ke aktivite an jan w te di l lan se te espas midi pral lan inè, e mwen menm lè m te rive li te nan nenpòt dezè pral lan twazè m te remake se te lapriyè vrèman ki t ap fèt malgre nou te wè anpil moun te gentan sur les lieux, gen anpil moun ki te gentan sur place men sa pa t rive kòmanse a lè nou vrèman mande. E moun k ap vin fè sa n gen pou n fè yo nan aktivite an yo, se goumen pou nou respekte lè an. Epi mezanmi, evite konble anba tonèl lan pou nou paske vandredi se anba tonèl lan pmp ap enstale on fason pou si gen lapui pou nou pa nan difikilte paske lè aktivite an li pi bèl lan se nan lè an nou te oblije pliye t bagaj paske nou pa t vle aparèy yo mouye paske aparèy yo trè sansib nou pa ka mete aparèy yo nan kondisyon difisil paske kamera yo, telefòn yo, e dèkstòp yo, laptòp yo, yo trè sansib e yo vann trè chè, fòk nou jere sa n gen pou n jere. Ba nou ti espas anba tonèl lan silvouplè pou nou kapab mete aparèy yo alèz e m panse tou se pa paske ou anba tonèl lan w ap wè men depi w deyò an w ap viv tout aktivite an jan ke w dwe viv li paske Nap mete ekran. M konnen Edna gon papa, m konnen Edna gon moun ki inisye l, m konnen Edna gon moun ki mete l sa l ye jounen jodi an. Bon, mwen m di nou sa deja, pa pran m pou sa m pa ye. M konnen gon moun ki mennen w al jwenn Papa Loko. Gon moun ki te mennen w al jwenn Papa Loko pou l te ba w lavi an. E se si jounen jodi a ou genyen lavi an pou jiskaske ou pa egziste sou tè sa ou ale Alada. Papa w vle di kisa? E kiyès papa Edna ye? Eske l ap swiv nou la a? Wi papa m sou liy nan la a, ki se Jean Bemalè Bongan e avèk Adlè Lwi. Se youn nan moun ki te toujou ankouraje m, ki te toujou prè avè m pou ede m pou m rive moun mwen ye jodi a. Ok. E chak jou m di Bondye avèk lwa yo mèsi lefètke Jean Bemalè Bongan te chwazi mete m bò kote l e m se youn nan moun tou m plis apresye, se youn nan mun mwen renmen e li menm tou l renmen m. E m di apa m yon gran mèsi le fèt ke yon moun sa m ye pami moun pami moun m pa t espere fwote e akò jounen jodi a e m jwenn yon gran kapasite m bò kote yo m santi m fyè de sa. Ok janbe malè bon ougan anpil moun ka toujou konnen non an si yo abitye al nan dans kay janbe malè lafleone men gen moun tou ki pa vrèman konnen de kiyès wap pale ann ann ann ale nan non nòmal la nou pa pral nan non vanyan an non nou konnen janbe malè an se non vanyan kiyès papa edna ye an tèm de non nòmal e non konplè. Non papa m se Jayson Jayson Dener ok. se yon moun se moun Sen Marc men pa rapò de mistik lwa yo te voye l vin bati Leogane ok. Ki fè nou ka posede papa nou bò kote nou. Ok bon bagay Jayson nou baw love ou papa paske vandredi pase nou pat gentan gen chans ba oul nou ba oul depi jodi an la e vandredi nap kontinye baw love lan degaje w mete dife anba live lan degaje w mete live lan nan jan pouw metel paske nou bezwen sa depi w kòmante ou pataje Lè sa a ou vle di ke ou ankouraje travay kap fèt la. Randevou vandredi avèk Manbo Edna pou dezyèm sòti Balanse Gede an. Si w gen de twa moun wap salye Edna pa sòti la a san w pa fè l non ba yo love la non.
Map salye Kevin, map salye Vava. Kan m pa konn ki lòt ankò menm sa li soti lakay mwen ankò. Salye tout moun nèt, salye tout moun. Ou lib, e nan piye m pou w ye, e nan piye m pou w ye. Salye tout moun. Salye tout moun, salye tout moun. Salye tout ekip mwen yo, Sete Sete Izidò, e Vyèj Mirak. M salye tout moun sa yo nèt an jeneral. E tandòt ankò lòt zanmi k ap gade m paske m pa vrèman konnen kiyès ki ap ede m sipòte. Bon bagay, kitem salye Edwens, mwen menm se afè pam ekip mwen kolòn mwen, Edwens wè Edna pa salyew frèm, wa konprann, wa konprann frèm, kòman zanmi krenmen bay blag lan nan koulak la rele ankò lepè a, Leona, kitem salye Leona, misye menm menm sim sote sou misye misye ap fèm fèb wi pase nèg sa pap kite m nan pale, bon Edna nou te kontan resevwaw la, nou te kontan fè ti pale a ansanm avèk ou. Nou garanti w e nou ba w asirans sa a, Vandredi n ap fè yon bèl show, n ap fè yon bèl prezantasyon e n ap gentan vini de trè to pou nou fè yon mikwo twotwa, pou nou pale avèk yon ansanm de anperè, pou nou fè yo fè ti prezantasyon, vann tèt yo, di kiyès yo ye e di kòman yo te fè kwaza avèk ou, di kisa w reprezante pou yo jodi an, kisa w vle di pou yo. Vrèman yon bèl show, yon bagay ke nou poko janm jwenn nan dans, yon bagay ke nou poko janm viv ki fèt nan dans e li m pral fè Vandredi. Yon, yon dènye mo avan w ale? E m di staff radyo PMB mèsi, le fèt ke chak mèkredi m toujou bò kote nou, e mèsi pou travay ke n ap fè. M panse m ka pa ka rekonpanse nou jan moun ta rekonpanse nou, men m panse lwa yo ap rekonpanse nou nan jan yo kapab. Mèsi anpil, la sèl choz m konnen depi m pran yon kout poud m pral boule kay ou, nenpòt jan depi m pran yon kout zonbi m pral boule kay ou, paske m pa gen dwa gen manboyid nan dèyè m pou m ap pran ti kout nanm, pou m ap pran ti kout lè. Ou konprann nèg la gen ti boutèy lèl nan menl lèm pasel konprann li ka fè manyen pa gen dwa gon bagay ki met nan wout la mwen la pou nan jou an pou nèg a pa malad oubyen poum pa malad poum pa vini pase fòk bagay la li pase epi nan lè a mwen menm poum pase pa gen dwa gon nèg kap veyem la a 4 è la pandan setan poul pa dòmi nan lèm pral pase sinon mpat bezwen gen manbo edna manbo edna se plis ke yon plezi ouvè kòw piyem pu kanpe nan dow vandredi nou pral fè koze Dakò mèsi map tann nou. Bon bagay, mèsi anpil.